Welcome back ou sou fòs ou papa chay will my name is Bernard Yiltis make sure ou subscribe like share and press notification bell ankò nou pray bò pi bèl fòmil pou ka fè milyon an ok make sure ou pran l ou kenbe l nou te bò yon deja konya nou re ba ou pi bèl ankò men pi gwo fason fasil pou fè anpil milyon. Ou sipoze gade tout videyo yo a pou ka rive konprann li pi byen. Number one, Ou sipoze konn fè matematik milyonè a. Kalkile li trè byen e fè li chak jou. Panse kisa pou fè pou ka rive fè anpil milyon. Number two, Panse pou gen anpil milyon. Sa vle di milyonè mindset. Pa panse ke lajan pa bon. Pa panse ke lajan se satan. Lajan bon anpil, sa depan de jan ou sèvi avèk li a. Paske wap fè li pou ka ede fanmi ou, zanmi ou an jeneral. Wap ka vin chanje vi anpil moun lè ou posede anpil kach. Kwè nan tèt ou, gen bon atitid ak lajan, epi wap jwann bon rezilta ou bezwen ok. Men reyalite a, li ka se mantalite ou grandi avèk li a oubyen anviwònman ou avèk li a ki ka rete ou fè gwo kach Ou bezwen an. Ou bezwen chanje ni mantalite w ni anviwònman ou ye a. Number three, Men premye bèl kalkil pou fè milyon an. Se kreye yon pwodui pou vann. Egzanp, vann 100 pwodui a 10 mil dola pa grenn pwodui egal a yon milyon. Ankò, vann 500 pwodui a 2 mil dola pa grenn pwodui egal a yon milyon. Vann mil pwodui a mil dola pa grenn pwodui egal a yon milyon. Vann 2 mil pwodui a 500 dola pa grenn pwodui egal a yon milyon. 10 mil pwodwi a 100 dola pa grenn pwodwi egal yon milyon. Ou sipoze gwoupe ou, ou arive fè yonn nan sa yo wap fè anpil milyon ok. Number four, Ou sipoze chèche ki pi bon pwodwi pou kreye, ki pri pou lage sou mache a, e chèche ki kalite kliyan pou target spesyal pou pwodwi yo ka vann pi byen. Number five, Men dezyèm bèl kalkil pou fè milyon ankò, kreye yon pwodwi pou kliyan ka abòne avèk ou, pou li ka peye ou chak mwa e pou li ka vin yon manb avèk konpayi a oubyen ou menm. Si ou gen 300 manb a 278 dola pa mwa egal a yon milyon. Ou gen 834 manb a 100 dola pa mwa egal a yon milyon. Ou gen 1667 manb a 50 dola pa mwa egal a yon milyon. Ou gen 8334 manb a 10 dola pa mwa egal a yon milyon. Nonm bèt. Seks! Milyon an fasil a fè, men ou sipoze gwoupe w oubyen ti mòb ou avèk moun ki konprann edikasyon finans, e chèche fòme yon enstitisyon, make sure w fè sa, pou ka kreye sa ou bezwen an pi byen ok. Pape Chay Will lage plizyè fòmil deja, plizyè fòmil milyon pou ou pou ka rive fè anpil milyon, anpil kach. Très.

Chak ane nan 20 tan egal a on milyon ok number 8 men kesyon pou ou se ki pwoblèm menm ou genyen ki fè ou paka gwoupe ak lòt moun ki se 10 20 50 100 moun ou plis pou ka rive fè anpil milyon sa vle di ay repanse ankò ou gen yon gwo pwoblèm reyalite a tout milyonè toujou fè milyon ou byen bilyon yo an gwoup yo toujou gwoupe yo se pou eseye chanje mantalite ou di lòt moun de chanèl papechay wil lan Ou pa janm konnen, se ka yo menm ki ka vin groupe yo avèk ou. Make sure yo subscribe pou yo ka pran edikasyon finans nan chanèl sa. Ankò, eseye fè plis lajan nan djòb ou oubyen fè anpil overtime pou groupe yo ak lòt moun pi byen, pou fè yonn nan fòmil milyon an pi byen. Non Bednay, kreye yon pwodwi ke yo renmen epi gwo cash ap vin tonbe chak mwa. Plen moun deyò a ki gen lajan pa ou la. Ou sipoze chèche konn ki moun yo ye. Make sure ou kreye sample ki se egzanp pou ba yo teste pwodui a avan ou lage l sou mache a. Number ten, Elimine pi fò bil sou ou. Sere lajan ou pou ka envesti sèlman ok. Ou tande sa m di w la. Envesti nan yon bagay ke ou konprann avan pou ka fè anpil kach avèk li. Make sure ou santi ou konfidan nan envèsman avan ou atake ladan li. Number eleven, Bi yon envestè ou byen yon antreprenè se gen plizyè kalite tip de biznis. Ou sipoze gwoupe w nan plizyè kalite denvesman pou ka rantre diferan tip de cash flow ou bezwen ok. Number 12, Repete menm pwosès fòmil milyon an nan kòmansman jiska lenfini pou ka rive pwodwi anpil milyon an gwoup chak ane. Make sure ou kontinye pran edikasyon finans ou pandan w ap envesti. Steeve pou ka rive fè plis milyon ankò. Pa enkyete w, tout tan wap fè plis kach se plis kritik wap jwenn. Jis fokise rete strong, 99 pousan nan yo ap vin konvèti. Swiv nou chak jou sou chanèl Papa Shay Will la e pran edikasyon finans ou chak jou Bondye mete. Please subscribe like share and press notification bell Papa Shay Will love you thank you.